Yow yow yow guys jodi a nou gen avèk nou back denoue ki vin prezante nou yon nouvo video kòman ke ou kapab mikse vokal ou sou bandlap bon avan m kòmanse m ap di mèsi a chak grenn moun ki sipòte m ki pataje ki like ki abòne e m te fè nou yon pwomès depi ke m rive a pou pi piti 1000 abòne m ap vin avèk yon lòt video pou nou e jodi a M vin ak lòt videyo a pou nou. Nou pral pran san nou pou n gade sa m ap fè a e konprann li pou n kapab fè l menm jan an tou. Bon, m ap di nou mèsi e mèsi ankò. M ap kite nou enjoy nou ak dènye mizik m soti a.

Mizik la, bon kounye a m pral montre nou kòman ke nou kapab mikse vokal nou sou band la. Ok? Bon, si n ap gade si n ap gade sou ekran si n ap gade sou ekran n ap wè la. Nap wè kote ap avanse l pou nou wè. Nap wè sa ki anba payèt an ble a. Se li menm ki an vokal la men sa an lè a. Sa di map pale m di vokal la di vwa pam. Sa ki an lè a menm se enstrimantal la. Men pou nou mikse vwa gen yon bagay ki trè senp la. Avan ke nou al ranje pou nou kreye preset. Tankou fè efè pa nou an. Pou nou kreye pwòp afè pa nou. Pase m pral moutre nou kisa pou nou pran tan ke gen kote pou chwazi la pou ka itilize pa moun yo men ou menm tou menm ou kapab kreye pa w nan fason ou wè ki mache avè w vokal ou kòman ou ka jere sa men kounye a la nou wè kote gen ti ti sin plis la la kounye a n ap prale nan kwen an la nou avanse l nou wè la se bit la m desann bit la a 0 la.

May may ou banm yon chay chay chay ke m paka pote baby ou brize. Ya bon m oblije mete l konsa jis pou nou kapab tande nou tande jan beat la nou tande jan vwa soti men gen yon bagay map di nou trè senp pafwa gen moun ki konn ap anrejistre moun nan ap fè mizik la epi pafwa w tande souf moun nan lè moun nan tankou lè moun nan fin fè premye bagay ou tande gen yon vwa k ka monte fè. Ou tande vwa moun ou tande souf sa ou ta anvi koupel men ki fason wap kapab fè ou wè kote vokal la vokal mwen an ye la wap pran men w soti ak sot wap peze wap met 2 dwèt lepous ou nan mitan epi wap lajil nou wè janm lajil sa vle di lè w lajil la se yon fason pou kapab wè tout ti bwi tout kote souf ou lè w fin fè premye ba a parèt kounye a wap gen aksè pou koupel kounye a map map koupe yon ti bout nan sa menm lè sa pa gen son souf mwen ladan map eseye koupe yon ti bout nan sa pou m montre nou kòman n kapab koupe tankou si map koupe sa m ka laji l toujou ok konnya pa egzanp map koupe ti bout sa la m mete tras la la epi konnya m peze sou m tape menm sou vokal la lè m tape menm la pran yon mouton blan epi map klike la sa ki sa ki vle di diplike sa vle di kòman dirèj pou m ka separe yo nou pral wè lè m peze l nou pral wè M peze l. Kounye a li vin fè 2 moso. Kounye a mi fè 2 moso, kounye a mwen menm m ap retire premye moso sa m pa bezwen l. M ap peze sou premye sa, epi m peze siprime. Sa vle di m jis retire l. An menm tan tou, ou kapab peze sou sa tou. Lè w peze sou li, w ale nan 3, lè w peze sou li, w ale nan 3 ti pwen sa ki parèt la a. Lè w peze l, epi w ap pran anba kote ki make siprime bri, sa vle di si gen ti bri anba a. vokal la epi ou kapab peze siprime bri epi wap wè lap mache aprè sa li siprime l men kounya m pral moutre nou kòman pou nou kapab kreye efè pa nou pou kapab mikse vwa vwa nou tankou mikse mizik nou ok janm te di nou an na prale la ma voye l konsa kounya nap wè kote ki make fx sa sou vokal la m pral antre ladan l. Nan lè m rantre ladan, n ap wè l voye m la, n ap wè la plizyè efè ki genyen la. Ok? Sa vle di w ap wè la yo, se sa e sa ou kreye, sa e moun, sa e bandlab ki fè ou menm. W ap wè ma wè ponchira, w ap wè tout sa k genyen la. Lè w eseye peze yon, w ap tande ki son ke li bay ou menm. Si w renmen l, ou kapab toujou itilize l. Men si w pa renmen l, ou kapab kreye pwòp afè pa ou. Mwen m pral montre w kòman pou w kreye pwòp afè pa ou pou w ka mikse vokal ou. Ok, konnen a sa wap fè, wap wale kote k make sin, wap wale kote k kote gen ti sin plis sa la. Wap peze l. Konnen a lò peze l ap bo plizyè efè ki gen la, wap wale kote k make rekomande, wap wale tout sa wap wale tanle a la lò avanse yo, wap wale tout. Men mwen men, m toujou itilize, m itilize 5. Ok, 5 sa wap m itilize a m wale di yo, epi m wale moutou kote m ap jwen yo, men m wap kapab itilize l tou, si tout fwa ke. Lòt Ayiti ta wèl bon pou ou wap itilizel sil pa bon ou ka ou menm tou ou kapab chwazi sa ki bon an pou fèl ok premye sa m itilize m itilize nan 5 sa m itilize a se EQ grafik epi gen ki make janm di EQ EQ 3 M gen yon ki make BL 1176 gen BL driver epi gen DSR Ok, nan premye tan nap pran EQ grafik la. Ok, EQ grafik la men EQ grafik la pou nou jwenn ni, nan pwèl wè kote parèt la, wèl, ga an, ok, wèl, ap klike la, map rentre la dan, konye a ou men mou gen pou aranje tout sa ou ke wè la, pou lwap tan de vokal pa ou la. Tankou si m eseye play pa m nan w ap tande epi mwen menm m ka chwazi aranje l nan fason m ap fè l men menm si m ap fè l m panse l ap pran anpil anpil tan pou m ta fè yo chak grenn tankou nan 5 sa yo m di w m itilze a tou le 5 sa yo pou m fè yo len dèyè lòt m panse l ap pran tan men yon lè kanmenm m ap prepare yon ti bout vwa ki pa long epi pou m ka eseye aranje sa m ap di nou an. Nap wè sim play li la. Map play vokal pam nan.
Sa vle di lèm fin travay sa yo kotek mande poum monte map monte kotek mande poum desann map desann jis poum ka aranje vokal la sa se premye lèw fin itilize grafik EQ a kounya lèw fin itilize grafik EQ a kounya wap al itilize yon lòt ki se EQ 3 M ok nap wèl menm kote mte wè kote ki make rekòmande a nou wè mte wè grafik EQ a kounya map pran EQ 3 M nan. Menm jan ankò, m ale m mete kote m wè ki mande pi lo, si lo a mande pi wo, si ay la mande. Sa vle di, ou menm ka pral eseye aranje l nan fason pa w. Lè w gen kas, fò w gen yon bon kas nan zòrèy w pou w kapab aranje l. Ok? W ap rantre la a, w ap ranje tout sa w bezwen. Si w bezwen ay, si w bezwen mid, si w bezwen mid, ou menm w ap aranje l. Sa se pou EQ 3M nan. Lè w fin fè l, kounye a ou pral itilize, apre n ap pran biyè l. 1176 la. Ok, bienal 1176 la, pou jwenn ni, wap wale la, yon kote k make dinamik. Ok, dinamik ta sou te 5 sa ou m di yon map make nan ekran pou nou, nou menm nan wale chache kote pou nou fèl, nan wale nan dinamik pou nou jwenn bienal 1176. 1176 la ok men li biyèl 1176 nou antre la dan men li menm se yon konpre yon konpresè sa vle di fòk ou toujou itilize konpresè lò ap lò ap mikse yon vokal bay sa ou pou ede ou wè kote pati vokal la ki pi wo ki pi ba la pedo avèl map antre la dan. Ou la w antre la ou menm jan m te di w wap pran aranje lòt yo wap aranje l menm jan nan fason wè ki sonnen ki bon pou ou a pou kapab fè l ok apre sa sa nou pral itilize apre apre BL 1176 la nou pral itilize BL driver BL driver wap peze menm kote sa ankon nan ti sin plis la sa e lò fin manje tout sa yo pou antre la dan lò antre la dan wap pral ale kote k make distos distorsion m kwè Mwen pwale wi men li la lèm klike nan distòsyon map wè BL driver men ni la epi m klike ladann epi m pwal pou m al aranje tout sa m gen pou m ranje ladann nan fason ak sonnen byen nan zòrèy ou pou kapab fèl m fin rantre ladann m fin aranje tout sa m gen pou m aranje.

Nou wè l mache nan sans nou, nou renmen l. N ap peze twa ti pwen ki anlè a. Kounye a, lè w peze la kote ki make anrejistre sou a, w ap rantre sou li. Kounye a, lè w rantre sou li, w ap ba l non. Tankou mwen menm, tankou mizik vwa ki sou li a. Vwa ki sou li a se yon mizik ke m soti ki rele ou fè m mal. Dènye mizik mwen m ka toujou ekri ou fè m mal la. Epi. Si m vle m ka mete yon deskripsyon, si m pa vle tou m ka chwazi kenpòt imaj nan imaj sa yo k anba la. Oubyen m chwazi mete yon foto nan telefòn mwen, mwen menm m ap chwazi pran youn nan sa yo m pran sa. Apre sa m peze, m peze l. Kon la n ap wè lè l fini epi mwen menm m chwazi m ka soti la. Ok, kon la lè m soti n ap wè tout efè ki te la yo, nou wè tout efè sa yo. Kon la m met pwòp sa ke m te kreye a. Men li la. Se pwòp sa kem te kreye a. Kona sim wè se li menm m te byen fèl, m vle toujou itilize l pafwa lè map fè mizik pam, map toujou janm te ranje la lap toujou sèvim. Kona mwen menm map peze sou li, lèm fin peze nap wè i tcheke la. Epi kona m ka peze ti sin X la. Kona pou m kapab retounen sou. Audio pam nan Kona lèm pasel bon mwen sim mal ban nou tande pam nan pasem pa mpa ranjel menm jis moutre nou tout sam itilize yo men pandan yp tcheke la nap wè premyè fwa lèm te play audio a avèk lèm vin ajoute bay sa nap wèl diferan nap toujou wè vwa pa nòmal paske mpa ranje ken nan la de sèt map moutre nou tou le 5 bagay nap bezwen yo mjis moutre nou li men sim play li kona nap toujou wè vwa pa soti nòmal pasem pa regle mjis mete yon yon yon efè souli. Efè a pa ranje, n ap tande vwa diferan. Met yon beat ki p ap chanje, ou fè m mande. Nou wè kòman vin repete y grav, li pa bon, wè di son an pa bon. Sa vle di m pa ranje anyen ladan, m pa ranje konpresè a, m pa ranje EQ grafik la, m pa ranje EQ 3M ni BL 1076 la, ni BL Driver a. Ni di sè a m pa ranje yonn nan yo. Sa vle di si m te ranje l, vwa t ap soti nòmal, li t ap klè. Sa vle di mwen jis moutre nou 5 bagay ke n ap bezwen pou n itilize pou n kapab mikse vokal nou. E apre sa, pou nou fè l mwen menm. M ap vini ak yon lòt ti bout videyo pou nou pou m moutre nou kòman ke m fè l mwen menm. M itilize tou le 5 sa yo mwen menm. M jis moutre nou kòman m fè l nou menm. Nou ka al eseye pou nou wè si nou renmen l. Nadi mwen menm m kapab fè yon video pou moutre nou ti yon ti bout tankou m ka lage yon 4 ba konsa epi m aranje l pou nou pou m fè nou tande son an pa rapò jan l te ye lè potko lè m potko mikse li ak lè l mikse pou nou wè ki diferans ki gen avèl menm jis moutre nou li la nou wè m pa ranje sa pa rapò jan n tap tande vokal la nou wè li diferan ok m ap di nou mèsi kontinye like kontinye kontinye like kontinye a. Abòne avèm pataje video a map vin ak lòt video pou nou kote map ka esplike nou jan pou nou fè lòt bagay ankò gen anpil bagay pou montre nou sou sa map vin ak yon lòt video pou nou bon mpanse mpanse nap jwenn anpil video nap satisfè de travay la e mdi nou mèsi mèsi anpil deske nou abòne nou pataje nou like. E mèsi tou a moun chak grenn moun ki chwazi al tande mizik mwen ou al sipòte m ni sou TikTok ni Instagram. M di nou mèsi anpil. N ap wè yon lòt fwa ankò.